Ou wè la men manje pa ranje jan kèm kontan. Oh evre? Ah chérie ou konnen m telman tap pase mizè ak yon patnè m map viv. Patnè a misye sòti, misye poko vini. Vrèman misye fèm pase anpil mizè, genlè m fè manje yon semèn pou mwen.

Men cheri pou vreman lè map vini an la gen anpil moun kap banm vye konsèy yap dim konsa oo kòman m fè konnen yo si w pa gen lòt fanm lòt bò a bay dè mwen m di yo konsa ke m konfye nan mari m mari m pa gen lòt fanm sou mwen e li pap janm twonpe m bay moun yo ap di m oo gason sou plizyè gason sou li yap di yo pa gen madanm bay m di bday m te konn ap viv avè w deja m konnen jan w ye ou pap janm fè m sa bby. Cheri ou konn sak pase, janm kwè nan ou menm nan se konsa tou pou kwè nan mwen menm. M pap janm gen zanmi travay mwen kap banm fwa wouj, kap di konsa oh bagay ti blòdè w voye ki pa Ayiti w voye kòb m di non. M di m kwè nan madanm mwen, madanm mwen kwè nan mwen menm. E menm jan avè janm, jan w mache chez mwen w dwat mwen menm tou m mache konsa tou. Humm li bon cheri. Depi Ayiti m te gentan. Vrèman bon paske imajine ou deja konnen e m konfye nan ou m ta espere ke Konsèy moun yo ap ban mwen, yo tap ban mwen an, m ta espere ke pou sa pa ta rive yon pwoblèm pou mwen vre, vrèman vre paske vrèman vre lè wè gason yo nan peyi lòt bò yo konn gen lòt moun epi yo di yo pat gen lòt moun nan vi yo. Non e pa vre cheri ou konn sak pase vrèman cheri ou konn e vrèman. Janw janm kwè nan ou menm nan konsa tou pou kwè nan mwen menm vrèman sim te gin lòt fanm m pa ta pran tou son sakrifis m fè sakrifis sa m fè a zanmi an bon mwen move konsèy sa epi gogo pa moutrel sa non li banm move konsèy li dim pa jwi. E poum fè ti blòdè ak chilye m vreman m pa nan bagay sa yo vreman m renmen m pa vle nan tout vye bagay m voye pou yon pito. A wi m bon paske gen imajine w ou gou dwa te al nan lari a lè w pou yon maladi epi w pou maladi w pou kont ou byen fèt cheri.
Apa patnè a pa janm relem m relel m pa janm jwenn li tankou men nèg chili menm e konsa yo ye menm bon l pa janm relem mesye oh m panse l tap relem wi li pa janm relem.

Kesyon m te poze l la, m te mande l èske l ap toujou rete avè l. Li pa t reponn mwen mesye. Ou pa t konprann sa misye ap fè m nan. Lè m jis ba l kòb li di m ale, l ap rele m, li pa janm rele m. Mesye ooh fòm respekte nèg chili.
Bonsoir. Nan manti avan sofie.
Pou genyen mwen bon. Ou konnen nou fenk ap rekonet lòt bon m ta panse ke nou plis abitye.

Humm kè w bat fò. Ou vle fè m santi ke ou pa menm jan avèk tout gason ki nan chili ki kanpe sou bra. Bon m pa di m se yonn nan yo e m pap janm di sa tou paske m pa vle. Ou vle fè m santi diferan de yo. Bon sou pwen. Kòman m ka epwouve sa? Bon m panse ke o fi a mezi ke w ap vin konnen m e mwen m tou m ap vin konnen w tou w ap vin abitye avèk mwen ou a pati de jodi a tou.

Mwen menm, wi, mwen se Kimberly. Sa k fè w panse konsa? Bon, son moun ki fè m yon bagay. Kounya la, m ape tann apèl li, mwen panse l ap rele m, li pa janm rele m. M jis ap panse a sa, m pa konn ki pwoblèm li genyen, m pa konn sa l genyen ki fè l pa rele m. Vreman lè w gade dega ke w fè kay nou ou ka espere ke Chile ou
Bon gade tout nèg chili k konsa. Kòman tout nèg chili m pa ladan non. Paske l de bon espwa anpil. Le moman m sot pase yon bèl moman ansanm avè l. Epi li di m mèt ale apre nou fin pase moman nou te dwe pase a epi bwèl li pa janm rele m pa janm tande l ankò.
Sou River kote w abite nan zòn nan? Mwen m pa abite bò isi a non. Ou pa konsa kon moun konsa paske anpil timoun tankou w menm cheri w pa twa konseye paske ou ka soti nan lari a ou jwenn yon bèl ti patnè ki ka renmen w konsa ou menm. Men sou sa m pran
non.
Se pa tout ki menm.
M pa kwè.

ok.
Cheri wap bèl moun tankou bébé. Ou pa sipoze vin nan lari pou map pale avèw bébé. Poukisa ou pa ta vle lòt moun voye je? Non non.
Pou nou yonn konn la pou sof ke. Eske se mou fou ou ti sòti ke wap sòti ansanm avèk mwen? Mou fou mwen ti sòti. Bon sa li menm mwen menm mka pansel kòm nou pale map gentan baw repons sa. Msye mpa ka reponn ou la bwòs konsa san panse. Bon, kòm avan e ke m t ap pale, se ou te di m ke w pa al panse, alò ke menm lè ou pa di m kisa w panse, pero, m swete ke ou menm, ke w panse avèk mwen menm jan ke m ap panse ansanm avèk ou, paske leswa m prèske pa dòmi, m ap panse avèk ou cheri. Ou janm panse avèk mwen konsa? Bon, sa ka rive ou menm ou pa dòmi, bon mwen menm m dòmi kanmenm wi, men m panse avèk ou yon ti kal. Paske sim di m pa panse avè w.
E pafwa tou m konn rete m anvi chante. Oh my God! M anvi chante. Ou chantè ou ye? Bon m pa chantè men santiman ke m gen pou ou a li apwoche m espre ke m kapab chante bebe. Santiman.
Bon m ta swete w ou abitye avè m anvan paske.

Mwen chèyèl ak Bondye.
Se solisyon ou mwen? Pa fòseman. M pa ka kouri di m se solisyon men sa ka rive tou. Nou ka jwenn yon solisyon.

Direvan! Li sanble ak bagay ki pou yo konn mete nan gwo bagay Ayiti yo wi. Humm gen yon ti fre la wi. Banm banm banm kòm m tap netwaye la banm fin netwaye l. Ooh.

Bagay yo chanje. Bagay yo chanje. Li te konn di m l ap ban m tout sa l genyen, ban m kanè bank li, tout sa l genyen se pou mwen. Kounye a pa menm bagay. Kounye a si l te jwenn pou l te bat mwen, l t ap bat mwen.
Bon, ka sa yo gon sans m jwenn yo souvan e m tande yo.
M rive ki nan yo tou.
Li pa rive m nan kad mennaj la. Men l rive nan kad kote mwen menm m pran kou. Paske l gen konsa l ye. M gen enpresyon se sa k reyalite vi Chili a.

Wi alo cheri. Nini, kòman w ye? Mwen trè byen gras a Dye, e apèn m t ap panse avè w la wi. Bon, mwen kontan w ka rive an bònè. Ah, m kontan sa, m kontan sa ke w rive an byen.
Ok, jan w santi w ye? Trè byen, trè byen ak Jezi w konnen m ap netwaye ou konnen m. Pou w ka vin jwenn kay la bèl cheri. Ah, travay dwe, apre sa cheri.

El deyò a m te la nan sal la m tap fè yon ti netwayaj m tap netwaye tab la kote nou tap manje a men tout ah Jacky ok cheri fò w ale fè kòm li se lè pou w al kouche fò w al kouche. Bebe pa gen pwoblèm doux m pral dòmi. Sa pa gen pwoblèm men pa gen marelo. Dakò cheri pa gen pwoblèm.

Mèsi wi. Ah, ou pale avèk li? Wi, m pale avè l wi. Ah, ok, dakò, bye. Dakò, dakò, mèsi.
Ay, m rele m resi kouche. M wè y, m wè m gentan fin netwaye la. M wè y kouche wi la. M wè m ranbaye kabann nan m kouche m dòmi. Bon mwen, m pa makè anyen ankò. Dja, m pa gen anyen ankò m pral fè la. M wè y kouche m dòmi la.